Mwen te genyen 3 grenn banan epi yon patat. Mwen pran yon moso nan patat la. Mwen pran 2 grenn banan. Mwen ap kite sa pou m ka fè yon lòt manje pou li. Mwen ap manje avèk sa. Li pap manje tout jodi an. Lap manje yon pati, lap kite yon pati paske banm vire kamera an mka pale avèl. Li ap manje yon pati, lap kite yon pati paske li gen 3 mwa, mpa vle bal anpil manje pou vant li ok, pou vant li pa vin laj. Tankou sim bali manje a la bo 10 è, 10 è li fin manjel, mwen pap bali manje ankò. Li la pou li bwè lèt Pou jli rive jis demen si Dye ve. Epi demen si Dye ve m rebale l ankò. Manje sa mwen fè a m ap fè l pou jodi a avèk demen si Dye ve. Mwen kite sa yo. Mwen kite sa yo pou m fè yon lòt manje pou li. Lè kounya lè m pral fè manje a avèk sa yo m ap mete kawòt avèk li. Ok. Chak manje m ap fè pou bebe m ap montre nou. Ok. M pral kale bagay yo. Chodyè bebe. Bebe se yon je chodyè mwen te achte lè m te gen premye ti fi m nan. Lè l te fèk kòmanse majè, mwen ta chonje chodyè, mwen te pran yonn ladan l pou m te ka fè manje pou li chak jou. Kounye a m te kite twa. M te sere yo, m pa t janm itilize yo. M te sere yo, m pa t janm itilize yo. Mwen oblije mete yonn deyò jodi a. Oblije mete yonn deyò pou mwen ka fè manje pou bebe. Èske m ba l montre nou? Sa se chodyè bebe. Chodyè pou m fè manje pou bebe. Koman se kale bagay yo pou mwen ka met manje a nan dife.

Sila nan vant mwen. Mwen santi mak sezaryen nan fè mal. Lè vant mwen plat, lè m santi m tankou si m rale vant mwen la, mwen vreman santi yon doulè. Gen moun ki di se nòmal paske mwen apèn gen 3 mwa, m poko geri. Mwen poko geri, se nòmal ki fè vant mwen konsa. Pa enkyete mwen. Sa vle di n ap priye Bondye pou vant lan pa tèlman pa tèlman rete gwo. Epitou lè m kòmanse rive yon tan tou, m ap eseye al tante yon bagay m pa t konn fè, m ap eseye al fè l paske chak sa ou fè se premye fwa ou fè l, pa vre? Depi sa w fè epi premye fwa w fè, al eseye fè kèk sipò. Ti sport tou. Pou mwen si ma kase vant la. Ok. Pase mwen re plizye moun ki fè sezaryen. Vant yo rete gwo. Se sport yo al fè. Yo we si vant la ta kase. Mwen men mpa renmen gwo vant nan vre. E mwen men mete rob. Mwen renmen mete rob mwen renmen met pantalon ok bby mwen ok kounya mwen pral montre nou koman mwen lave manje bebe. Sa se konsa m lave manje bebe mwen lavel nan premye dlo a sa se premye dlo a sa se dezyèm dlo a mwen pral byen lave li retire retire li nan dezyèm dlo a apresa m pral map koule li nan yon paswa epi pou m pran yon bon dlo ki pròp pou m mete li bouyi. Ok e konsa m lave manje bebe m bal nenpòt premye dlo epi dezyèm dlo epi map koule li ase wap bay bay timoun nan manje ou sipoze bal yon manje yon kote ki pwòp ou sipoze bay timoun nan manje sa ki pwòp pa bay timoun nan manje manje ki sal paske konnen li bebe pa fè manje a nan yon kondisyon ki pa Nòmal. E sa fè m di yo sa. E m oblije pral di yo anpil sakrifis m pral fè la. E mwen pral travay lè bebe gen. Mwen ta pral travay lè l te gen 4 mwa. Yo ban m yon mwa vakans. Mwen pral travay lè bebe gen 5 mwa. Mwen ap li goumen. M te konn leve a 4 è di maten pou m fè manje pou bebe. Kounye a m ap oblije leve pi bonè. Pou m ka fè manje a pou m tou kite pou li. Sa vle di pou m pa kite se. papal ki pou fè manje a pou li pou li pa fè manje a nan yon bon kondisyon pou li pa bay timoun nan pase ou konnen timoun bebe kòm se degoutan ou konnen sa pouse krache nan bouch ou konnen sa pouse krache nan koule manje a Bebe komanse ap pouse krache. Eee, li komanse ap pouse krache nan bouch li. Kounya. Li tou wè wè etone. Mwen sezi. Ok, mwen mete yon bon kantite dlo nan chodye a pou manje a ka byen bouyi. Sa se dlo a, mwen mete yon bon kantite pou manje a ka byen bouyi. Dlo mwen mete a, mwen jè a mwen bal. Mwen te kou vè ti souli pou mwen mete l bouyi pou l byen kuit. Mwen rache yo piti kon sa se pou yo ka byen kuit. Lè l komanse bouyi pou l byen kuit, pou l kraze, pou l mete l nan blendè pou m blende l. Manje bebe a kap bouyi la. Hein manje bebe a kap bouyi. Lap domi la kon l kwit la epi m kite l fret. M blende l lèl leve pou l jwenn pou l manje.